Salut mes amours E jodi a m pote yon nouvo bagay pou nou ki se yon challenge mwen pote pou mwen avèk mesye a kòm nou deja wè non l sou chanèl mwen an men m potko janm prezante nou li jodi a m pral prezante nou li e m ap di nou ankò mèsi paske nou deja abòne ak chanèl la nou toujou pran ti pasyans nou gade videyo yo nou like e nou pataje nou di nou yon gwo mèsi pou sa e n ap di w tou si w nouvo sou chanèl la pa neglije abòne avèk nou E si se ti challenge sa ki rive sou nou pou nou abòne, tou abòne, patajel ak yon zanmiw ak yon fanmiw. E nap prezante w mesye a jodi a sou chanèl la ki se Junior Lebrun e map tou di nou tou li gen yon chanèl, non chanèl la se Junior Lebrun dezyèm larose. Si w vle w ka pase vizitel. Li pote anpil bagay pou nou sou chanèl la, ou ka pase vizite l sou non sa. E m ap prezante nou li pou l fè yon ti salitasyon tou kout. Aprè pou nou prezante w challenge la. Bonswa, bonswa tout moun k ap gade m yo. Non pa m se Junior Lebrun. Pou moun ki pa rekonèt mwen, kòm madanm nan gen tan prèske fin pale ansanm avè nou. M pap pale anpil non. Mwen byen kontan paske m ap fè yon ti pale ansanm avè nou. E m konnen nou gen anpil nan nou menm la k rekonèt mwen akoz de pafilè madanm mwen.
Ok. Nou pral prezante nou challenge nou pote pou nou jodi a. Kòm m di nou sa deja, kòman n pral fè l? Nou youn pral poze lòt kesyon. Men kesyon, repons lan, repons moun ap bay li fòk Repons lan verite. Si moun nan pa chwazi bay repons lan verite, sa se yon ti farin nou gen la. Sa se yon melanj nou gen sou farin manyòk ki melanje avèk lwil. Humm, li gen dlo, li gen lwil ladan. E pi nou gen vè sa, si moun nan pa ka kenbe l nan bouch li anpil, pou l ba w yon ti dlo oubyen pou l pa santi dlo nan bouch li. Ok, nou pral kòmanse, se mwen menm ki pral poze l kesyon avan. Se pa bon verite a kòm di nou deja, se swa l sal figi l oubyen l manje. Men sa vrèman pa bon. Nou pral kòmanse. Premye kesyon m pral poze w. Ou prè? M ap tann ou. Ou kè w ap sote. Kè m pa p sote, m pa konn gade ki kesyon w ap vin sou mwen.
Ok. Èske w twonpe m deja?

Ou prepare pou kesyon m pral poze w la?
Wi, m pa ta renmen manje sa non. An ale, m pre, pa gen pwoblèm.
Ou sonje ti patnè k rele Ti Klod la? Ti Klod?
Move kèz non.
Pa konn ti dam k rele Widlin? Nou te rankontre nan wout la. Anke wout?
Lè nou t ap soti yè a.
Wideline, Wideline, Wideline. M pa wè gen Wideline. M pa wè gen Wideline. Ebyen, gen yon pwoblèm avèk ti Claude. Mwen konnen mwen an tèt mwen wou, m toujou soti nan lari a. Ti Claude di konsa se ou menm ki mawon konplo ki fè li pèdi madanm li jounen jodi a. Mwen menm?
Se sa l di, m pa konnen. Non, m pa konnen. E prèv yo la? M pa konnen.

Ebyen. E verite m ba ou. Ok, kesyon pa m pou ou ankò. Dezyèm kesyon. Eske pandan w avè m nan, ou toujou wè lòt fi ou renmen? Oubyen nan moman an la, eske ou wè yon lòt fi ou renmen? Ou ta renmen fè yon eksperyans avè l pandan w avè m nan? Verite. Bon, mwen pa wè. M ap ba w verite. Eeyy! Premyèman, m se yon moun ki renmen moun.

Ou sonje premye premye kote nou te rete a? Humm.
Premye kay nou te rete a?
Humm.
M vin ap aprann konnen vwazen an vwazen an vwazin nan di mari l li vin gen pwoblèm ansanm avèk mari l li di mari l konsa ou te ba l pèmi ou te ba l pèmi pou l te

Eske ou toujou renmen Fi ou pase deja yo? Tankou pa egzanp si ou te renmen yon fi, eske ou toujou santi ou toujou renmen l, ou toujou santi ou anvi viv avèl toujou? Sa m, sa ou refleksyon mwen yon bèl kesyon la e m pral ba w yon bèl verite. M pral ba w yon bèl verite dèyè kesyon. Ok, fi m pase deja yo, m pa janm fè yo mal.

Mwen pral poze w yon kesyon la, prepare w. An ale, bon m pa pè. M konnen gen plizyè fwaye k kraze, se fason de jan mari yo ap fouye telefòn madanm yo ki fè fwaye yo arive kraze. Mwen menm m pa fasil pase m pran telefòn. Konbyen nèg

Ok. Kesyon pa m pou ou kounye a. Hum. Kijan yo rele abitan an ki rete Santa Catalina yo?
Abitan? Mhm. Moun ki abite Santa Catalina yo. Kijan yo rele yo?
Moun ki abite Santa Catalina? Katalinezi. Ok. Katalinezi se pa gou men. Kounya kesyon pa ou. Kesyon. Kesyon pa ou kounya. Kesyon pa m. M pral poze yon kesyon. M ap remèt ou menm kesyon m te poze. Men m pa remèt ou li dirèk dirèk non.

Se pa mwen ki te premye mennaj ou. Oubyen lè nou nan fè lanmou, oubyen lè nou chita nap pale, lè nou kouche. Lido pa janm atire sou mennaj ou te gen deja yo? A bon manj.
Bon manj, eske m mèt manje oubyen eske m mèt reponn? M pa konnen, volontè a nan men w li ye.
Bon m reponn. M pa ka di lide m pa janm atire sou yo paske lide a e mache l ap mache, brase lide ap brase. Depi lide w e vire l ap vire, e kòmsi se yon boul li ye l ap mache. Kote li toujou ap tonbe tout lòt kote. Ou konprann? Li toujou ap tonbe tout lòt kote, m pa ka di lide m pa janm tonbe sou li.

M panse wap gen yon dènye kesyon pou mwen tou a wi. Ah ou gen dènye kesyon pou ou epi m gen yon dènye salitasyon pou m fè avèk ou. Ah wi ok. Dènye kesyon m pou ou. Eske tankou lè nap fè lanmou oubyen lè nap fè sèks, ou pa janm panse a pyès lòt fi? Verite! Verite oubyen manti? Non, m ap ba w verite. Ok. M pa panse avèk lòt fi, m pase yo,

Kisa ou pa renmen nan lakay mwen?
Kisa m pa renmen lakay ou? Fòm bay verite la wi. Ou mèt bay verite.
Paske gon piblik k ap gade nou la, yo pa pran nenpòt bagay nan men nou.
Wouyy Jezi Manel. Sa m pa renmen lakay ou la. Sa m pa renmen lakay ou, depi yon bagay fèt, tankou, pa egzanp, si gen yon pwoblèm ki fèt jodi a la, si jodi a se lendi, ou gen pou fè, si jodi a se lendi premye nan mwa, ou gen pou fè men di mwa ap pale de bagay la nèt, mwa a gen dwa fini yon lòt mwa antre, w ap pale de li toujou.

Dènye kesyon pa m. Dènye kesyon, dènye kesyon pa m. Si m ta vin, jan m ap travay la, m ta vin, m ta vin pa ka travay konsa ankò? Konbyen tan w ap ban mwen oubyen si w pa t panse pou choute m paske m wè se sa k ap, k ap, k ap fè it nan mond lan nan moman yo? Non m pa p choute w paske m te di wi. Kòl di ti mesye gabèl yo map kenbe yes mwen. Mezanmi woo se la challenge la ap kanpe timoun. Se te challenge sa m te pote pou nou jodi a. M di nou ankò m prezante nou mesye a sou chanèl la kòm nou wè non l deja nan chanèl mwen an. Ki se Naomi and Junior se li menm ki Junior a. Epi m di nou pa bliye pase vizite chanèl li a tou ki se Junior Lebrun dezyèm la rose.

Non pa m, kòm m te di nou sa deja, non pa m se Junior Lebrun, dezyèm Larose. Depi depi nou tande depi nou tande Larose nou bagay, li pa ka pa Rose. Joli minou kote ou prale, ou bèl se vre fòk ou pran san w, ou pa wè tout moun ap pwofite w.
Kòm m di nou sa deja se sa m pote pou nou jodi a. Pa bliye abòne ak chanèl la, like videyo yo, pataje. Se premye challenge sa m pote pou nou sou chanèl la. E m pwomèt nou m ap pote plis pou nou toujou. E mèsi paske n te pran ti tan nou pou n te gade ti videyo sa avè nou. Tchaw e pa bliye pataje. Tchaw! Tchaw tchaw! Hasta la vista!